Reste informe sur Haïti Libre, Like, partage, abonne c'est le coeur de l'actualité.
Medam mesye la fami, eta sekirite Donald Trump nan moman nap pale a la li menase. Mwen te di nou ke sa kap fèt la la Se pou yon bagay ki piti. Gè sa ke misye lage Etazini Damerik tankou nou tande Kamala Harris te di l. Misye lage pèp ameriken nan yon gè ke pèp ameriken pa t menm bezwen. Ebyen, nan moman n ap pale a la, eta sekirite misye menase. Ou pral di m sa k genyen? Ann pale non Zenèt Ayiti, sa k ap pase konsa a? Gon mesaj Oubyen gon deklarasyon piman an bouk ki tonbe pou Donald Trump ankò? Wi. Gen yon deklarasyon piman bouk sèt fwasi. Ti mesye Iran yo fè konnen ke yo pap frape alye yo sèlman. Ebyen yo vize towo a kote misye ye nan Mezon Blanch lan, nan moman nap pale a la Iran gen vizè sou Donald Trump. Pa ti koze k gen la. E nou pral di w pou ki rezon ke vizè Iran pa soti sou Donald Trump kote misye ye nan Mezon Blanch lan. Pase deklarasyon sa l pa piti sa li rete nan kad menas. Pral tande sa k gen pase kote misye ye a la dèyè Donald Trump se pwèt pwèt. Pase sa misye fè gapab di w Dali Khamenei nou konnen ki se te gid siprèm Iran. Ebyen. Misye pè pou Iran pa ta fè l menm bagay ke l fè avèk gid Iran, gid siprèm nan. Ret branche, m pral pot tout detay sou enfòmasyon sa pou nou pase jodi a la nou gen ti bagay pou n pale. Humm to a menase, to a menase an n ranje kas nou pase jodi a la nou vin pale ti koze yo apa. Humm se sou zenèt ou ye. M di w sa depi w sou Zeneth wap enfòme jan enfòmasyon an ya e konsa nou pote l pou w nou menm nou pa nan chanje enfòmasyon bagay yo nou pote yo ba ou nan bon ti mamit frè m sè m. Map di w gen atak ki fè nan peyi Etazini fizikman se yon kapab di yon sitwayen iranyen Nan peyi Etazini, ebyen misye atake fizikman Etazini. Misye gentan ap bay repons, sa vle di sou pwòp tè Etazini, Iranyen yo kòmanse ap bay repons. Ret branche, m pral di nou dyèl sa a konbyen mò l fè, sa e m ap di w atak sa anfèt konbyen mò l fè, konbyen blese l fè. Ret branche m pral di w ki kote sa pase nan peyi Etazini. Pase nou la pou nou enfòme w. Se zen nèt ayiti nou ye. Kote zen an ye a la nap chèche l nou pote l pou ou klè. Frè m sè m jodi a la se lanmò madam gid siprèm nan ki anonse e dam nan pat mouri sur le chan. Apre nèg yo te fin bonbade bankè a plizyè otorite iranyèn te mouri plis gid siprèm nan Dali Kaminei te mouri. Men madanm li te trè grav, li tap pran swen lopital, ebyen dènye enfòmasyon yo fè nou kwè ke jodi a la madanm nan rann dènye souf li. Tout moun sa yo se sou do Donald Trump. Eske kongrè ap ret konsa? Eske demokrat yo, repibliken yo ap ret konsa yo pap manyen Donald Trump pou krim sa yo ke misye ap fè yo? Ebyen ret branche, m pral pale koze gen dènye gen dènye enfòmasyon ki soti sou kongrè ameriken, pozisyon kongrè ameriken, Pozizyon Pentagòn e pozisyon Demokrat yo avèk Repibliken, pa bliye se yo menm ki fè pouvwa Ozetazini. Ou pral pale koze sou ze nèt ou ye klè. Frè m sè m, genyen peyi Almay, gen Wayòm Ini, pale w de Angletè, yo fè konnen yo prè pou yo ede Donald Trump batay avèk Iran si bagay yo ta pi konplike. Adye woo, tande koze w mesye. Lalmay. Lalmay wi. Hein, Wayòm Ini, Angletè wi. Sou ti Iran wi, mesye. Gade peyi, gade gwo peyi k ap fè konplo sou pou yo pou yo wè si yo kab met do Iran atè. Ebyen kesyon k ap poze la, lè Lachin tande sa, lè Larisi tande sa, swadizan ke yo di, Kore di Nò, swadizan ke yo di se kon se alye Iran yo ye, èske yo pa t ap replike si Almay ta antre Si Angletè ta antre eske ap kite Iran pou kont li? Ebyen ret branche, jodi a la nou pral pale debal pral chita sou sa tou. A ti koze k gen atè a la. Mwen di nou maten an, mwen te di nou maten an gen 3 avyon e F 15 ameriken ki kraze. Ebyen tout dènye enfòmasyon yo fè konnen ke adjero se menm pwòp alye Etazini ki kraze avyon yo. Tande wi medam mesye. Se koret nan koret avyon yo tande son erè Mtcheoo on erè deti kap pati sa vle di tèt nèg yo tèlman cho alye ameriken ap frape ameriken map gade nèg yo papa e nan parachit wi on pakèt sòlda ki te nan avyon sa yo nèg yo gentan lage kò nan parachit parachit ki sove nèg yo pa ti koze k gen la ze gè a nan mwayen oryan la al konplike bagay yo danjere la gwo panik nan mwayen oryan ooh Marco Rubio pale monchè. Donald Trump ankò pale, m pral di nou tout sa nèg yo di. Se nan detay video m pral di w pozisyon Macron yo, m pral di w kisa Donald Trump dènye deklarasyon Donald Trump fè e medam mesye deklarasyon m kapab di w rebèl yo an Iran son deklarasyon ki trè pwisan m ap di w son deklarasyon piman bouk ebyen m pral ba nou deklarasyon sa pou nou wè si gè sa son gè k ap fini fasil non l pap fini fasil. Bagay sa lap fè anpil mò el ka debouche sou sann pat vle a m pap dil non sann pat vle a m pap dil la pou yo pa di se mwen ki te dil nou menm nap chèche nap chèche bagay sa nou pap chèchel talè konsa nan detay nou nou ka fon ti kòmante sou bagay sa ret branche nou pral valide li ooh nap fon pase an ayiti pase fòk nou pase nan peyi nou nou wè polis nasyonal dayiti tap fwape 400 mawozo. Nèg lanmò san jou yo se yo kap pran kou la pou moman la paske lapolis fwape yo gen plizyè malfwa ki tonbe enfòmasyon m fèm kwè depi yè la gen 5 bandi pou 400 mawozo ki tonbe e pi rèd polis nasyonal dayiti kontinye ap trake yo ebyen nap di polis nasyonal dayiti kontinye fwape vagabon nan fò kontinye met bagay nan men vagabon yo paske polis nasyonal dayiti sipoze mete sekirite nan peyi dayiti Menm anvan fòs represyon dè gang sa rive. Bon m tande ap gon fòs represyon dè gang, bon m pa konnen non la, m pa konnen si. Kòm m tande mwad mas la, fen mas pou rive avril la ap kòmanse antre, n ap swiv pou n wè sa k ap gen nan peyi a. Jodi a la, te gen pou, pou, te gen konsèy dè minis ki t ap fèt. E pa bliye chak lendi toujou gon konsèy dè minis, mèkredi tou konn gen konsèy dè minis. Ebyen konsèy dè minis pat ka fè jodi a e nou pa konn pwoblèm nan men nou tap chita pou nou tande kisa nèg yo ta pral pale sou peyi a ki desizyon kisa k pran deklarasyon Alix Didier Fils-Aimé aprè l te soti nan 50 tièm reyinyon ebyen jiska prezan la m pa konnen si nèg yo te fè konsèy dè minis lan paske konsèy dè minis pat ka òganize jodi a la. Reste informe sur Haïti Ebyen Libre. Like se it, partage it, gouvènman ayisyen abonner, ankò c'est le ki coeur de mande pou l'actualité. tout ayisyen k ap viv nan spesyalman nan peyi Kata paske Ayiti gen anbasad li o Kata ebyen gouvènman ayisyen an mande pou tout ayisyen sa yo rete trè vijilan pa rapò avèk gè sa ki deklanche Nan Mwayen Oryan, kote nou wè Izrayèl ap batay avèk Iran e nou wè tout sa Izrayèl ap fè yo, m kapab di w se èv ameriken, se ameriken k ap frape, se pa janm Izrayèl k ap frape. Ebyen frè m sè m yo, se ansanm de pwen sa yo jodi a nou vin trete nan dezyèm sòti nou e nou pral pran letan pou nou salye tout zanmi k ap gade nou atravè Bon, map di w nenpòt kote w ye nan mond lan mwen salye w men gen salitasyon spesyal avèk m kapab di abòne fidèl sa yo ki toujou la avèk nou, ki toujou kòmante e mwen mete chapo ba pou nou e paske m wè nap sipòte Zenèt Ayiti anpil menm Ayiti Leve Kanpe m wè nou vire sou Ayiti Leve Kanpe tou nap sipòte m sou tout platfòm yo. Ebyen mwen di nou mèsi e salitasyon spesyal avèk Lili Fyèf kap koute nou ki toujou kòmante epi nap salye Sevè Filojèn tou ki toujou branche nou Sevè Filojèn anpil respè e nou gen Wilnè ki branche nou depi Miami tou Wilnè nou salye ou yon gwo salitasyon Zenèt Ayiti met chapo ba pou ou paske ou toujou ap tande nou ou mèt nan travay tout kote ou ye wap tande nou ebyen nou salye tout moun an jeneral kèlkeswa kote ou ye a. Menm lè w pa kòmante ebyen mwen menm mwen salye w ou etazini mwen salye w ou ayiti mwen salye w ou la chin ou repiblik dominikèn ou an arjantin ou chili ou brezil ou an ou tout kote tout kote w ye nan mond lan zabib zenèt ayiti ayiti leve kanpe salye w jodi a la nou se gwo lendi lendi 2 mas 2026 Nou pral antre danble nan detay enfòmasyon nou. Zanmi m, m di w sa, lè n ap bay detay enfòmasyon nou, pa soti, pa soti, paske la n pral, ou pral tande koze. E si w te kanpe, ou mèt fè yon ti chita, papa. E klè. Si w te kanpe, ou mèt fè yon ti chita, paske n pral pale koze. Frè m, sè m, jodi a, mwen pase di nou gwo alèt sou eta sekirite Donald Trump. Paske gen yon deklarasyon ke rebèl yo fè. nan peyi Iran. Nèg yo fè konnen ke nèg ki touye, tande m wi, nèg ki touye gid siprèm nan an palan de Dali Kamenei, nèg sa a li mèt lakay li, li pap ka viv byen, li pap ka, li pa, li pap alèz lakay, te mèt li lakay li la, li pap alèz lakay li. Kidonk, Nèg yo montre ke yap prepare yon kou pou yo wè si yo kapab remèt Donald Trump kou misye bay Khamenei la. Tande m byen w. Nan moman nap pale a la medam mesye, nèg Iran yo, sòlda Iran yo, otorite iranyèn yo, yap prepare yon kou pou Mezon Blanch. Nèg yo ap prepare yon kou pou yo frape Donald Trump. E ni Donald Trump, ni Marco Rubio, nèg yo pa ezite pou yo di ke wi, Iran gen kapasite pou Iran frape Lèzetazini Damerik kote Iran ye a. Yo dakò avèk sa. Haa! Si nèg yo dakò ke Iran kapab frape Etazini Damerik kote, e nou wè Iranyen yo te fè menas la dènyèman, Yo te di kote yo kanpe a la, yo ka bonbade Washington. Kote yo kanpe a yo ka bonbade Florid e yo ka bonbade plizyè eta nan lès Etazini, se sa nèg Iran yo te di. Men jiskaprezan, nou wè Iranyen yo, nèg yo ap sipòte pou Etazini jiskaprezan, nou wè se baz militè ameriken ki pi pre yo, se baz sa yo nèg yo ap frape. Nan moman nap pale a la se pa 1 2 ameriken kap tonbe la nan baz militè ameriken o Kata, nan baz militè ameriken nan Arabi Saoudit, baz militè ameriken Koret, mezanmi se pa 1 2 dega kap fè la, gwo dega. Men pandan dega sa yo ap fè, iranyen kap viv nan Kata, nan Pakistan medam mesye se pa ti koze k genyen depi se anbasad ameriken genyen. Dèyè a, se gwo kout wòch, moun yo pran mato, yo pran gwo bagay pou yo kraze anbasad amerikèn yo. E pa ti koze ki gen gè sa pa piti. Gen peyi Lespay ki fè konnen ke Etazini se alye l. Pa bliye nan moman n ap pale a la, Etazini genyen sòlda an Espay. E otorite iranyèn yo fè konnen ke Menm Espay pa pasif. Paske Espay n ap gade a la, Espay chaje baz militè ameriken. Nan moman n ap pale a, nèg yo t ap prepare pou yo fwape Espay tou, tande m wi. Iran pa nan rans non mesye, Iran sou batay tande papa. M di nou sa, Iran n ap gade la, Iran sou batay. Iran ap prepare pou Espay, e Espanyòl yo fè konnen yo menm yo pa nan gè. Ameriken ap degaje depi se baz pase yo pat di ameriken vin fè gè avèk iran depi se baz militè ameriken gen an espay ebyen espay mande pou ameriken ranmase ti ba ti pakèt li kite espay paske espay paka pa nan pa nan gè la e pa bliye iran te gen poul patisipe nan koup du mond 2026 la Iran fè konnen bon pa rapò avèk sa ameriken fè gid siprèm yo, yo pa pral nan koup di mond lakay Etazini ankò ok e nou tap wè son bagay ki tap agoch aprè zak sa Donald Trump fin fè a pou iranyen yo ta kite Iran pou pral ap debake Etazini pou al swiv match Iran nan peyi Etazini pa bliye koup di mond lan lap òganize Etazini tou Etazini Meksik Kanada mkwè. Ebyen medam mesye ebyen ira iranyen yo gentan retire kò yo nan zafè koup du mond ebyen se zafè lagè kap regle la mwen sot di nou sa Donald Trump nèg yo menase Donald Trump andedan mèzon blanch e iranyen yo nèg yo ap prepare dè kou la pou yo wè si yo kapab frape Donald Trump menm jan Donald Trump te frape Dali ki se gid si kite se te gid siprèm yo. ke Donald Trump touye misye avèk nenpòt 52 lòt gwo chèf ki t ap pran desizyon anndan yon bankè pou yo wè kòman yo pral kanpe nan gè a. Men malerezman, m ap di Donald Trump yon sèl kou, li te lage 30 bonm sou nèg yo e bonm sa yo se bonm anti-bankè. Anti-bankè, ou konnen lè w nan bankè, bonm pa ka frape w, grenad pa ka frape w, yon kote ki sef, ok, anyen pa ka kraze w. Ebyen neg ameriken gen bonm pou sa se 30 bonm neg yo lage neg yo kraze misye avek tout fanmi li pitit misye mouri ebyen jodia la m di nou madanm misye ki tap soufri ki te nan koma ebyen madanm misye resi mouri jodia la li rann denye souf li tout moun sa yo yo mouri sou konsyans Donald Trump e medam mesye genyen Marco Rubio ki fè konnen jan bagay la ye a la e yap oblije trè ofansif. Paske si Iran pa deside sese le fe, yo menm yo pap ka gade Iran konsa pou yo pa bay replik. E Donald Trump fè konnen ke sa Iran wè a, se pa janm sa. Paske li te itilize yon ti fòs, men gwo fòs li genyen an, gwo strateji militè l genyen an l poko bay li, si nèg yo pa poze, ebyen l pral pase a laksyon, li pral montre kisa ki Etazini Damerik nan kesyon dmilitè. Epa ti koze k gen la. Mwen sot di nou ke Lalmay ansanm avèk Wayòm Ini yo fè konnen ke yo prè pou yo ede Ameriken batay, ebyen e mwen di nou dosye sa si Lalmay deside antre, si Angletè deside antre, paske yo tout se pou Etazini yo kanpe an palan de Almay, an palan de Angletè yo kanpe pou Ameriken yo fè konnen ap ede Etazini frape Iran. La nou wè gen Lachin. Gen la Russie nou wè k deja pa dakò avèk atak sa ke Lèzetazini Damerik fè sou Iran. La nou pral di eske la Chine vrèman pral mete nen nan figi l? Eske la Russie pral mete nen nan figi l pou yo ede Iran batay si Lalmay ansanm avèk Angletè ta deside antre nan batay la. La, medam mesye, jan m te di, m te di m pap di bagay sa, n ap oblije di l, enben, jan bagay la ap pati a la, si Lalmay ta deside antre, nou wè Angletè antre, Lachin di l ap pot boure pou l al ede Iran, Larisi di l ap pot boure, enben, nou gentan konnen, depi w wè peyi sa yo an gè, ou tonbe nan yon twazyèm gè mondyal. Ebyen se sa m pat vle di a. Jan nou wè nèg yo ap pati a la, yo ka debouche, m pap di yo ka debouche non, Donald Trump ka koz yon twazyèm gè mondyal nan mond lan. E pa bliye, Donald Trump sa n ap gade a la a, ki deklanche gè sa, se li menm ki te anvi ke yo ba li Pri Nobèl de la Pè. Donald Trump n ap gade la a ki mete mond lan nan sitiyasyon sa a, Se li menm ki te di nan kanpay li, li se prezidan kap vin mete lapè nan mond lan. Ebyen men kòman prezidan met lapè nan mond, se fè gè patou, se e m kapab di anvayi peyi, li anvayi Venezyela, aprè Venezyela menl atake Iran ki debouche sou yon gè, l panse Iranyen yo se menm jan avèk Venezyelyen, lè l te fin atake Venezyela l fè li fè kantite de mò, ebyen tout Venezyelyen poze. Ebyen iranyen yo pa konsa mwen di nou dèyè a gan pil mizilman moun sa yo se moun ki pa pè mouri pou sove e pou sove pou sove yon nasyon se moun lè lè yo di yap fon bagay yo ka chaje kò yo avèk yon bonm yo antre yon kote yo eksploze tèt yo avèk nenpòt 50 100 moun 200 moun epi yo di ala yi ala yo mouri pou bondye pa yo a yo pral nan paradi ebyen moun sa yo. Lè w antre nan gè avèk moun sa yo ki deja pa pè moun wi frè m yo pap kanpe e sitou yo gon gid siprèm m tande ki son chouchou ki se ton chouchou nan Iran tèlman yo renmen mizilman yo renmen nèg sa ebyen wè yo touye misye ebyen mèdam mesye m pap ba nou manti gè sa li pap piti e kòm Donald Trump di son gè k ka dire 4 semèn m pa wè 4 semèn pou gè sa paske Iranyen yo pa deside depoze lèzam e gid siprèm ki mouri an gentan gon lòt gid siprèm ki ranplase l ebyen se misye ke Donald Trump voye negosye avèk misye, misye di l pap negosye sa Donald Trump fè gid siprèm nan fòk yo bay Donald Trump repons lan mèdam mesye bagay la pap piti pou Lèzetazini Damerik epa ti koze men nan èske kongrè ameriken demokrat e repibliken pral gade bagay sa konsa paske jodi a la gon sondaj ki fè. pou sa Donald Trump fè Iran, ebyen selon sondaj la, yo jwenn 70 pou 100 moun pa dakò avèk atak sa ke Donald Trump li menm li fè sou Iran. Paske daprè tout kongrèsman yo, Etazini pat vle antre nan yon gè konsa. Etazini, pèp ameriken an pat bezwen yon bagay konsa. E Kamala Harris te di l. Pèp ameriken an pa t bezwen gè, ebyen se Donald Trump ki te swaf gè a. Se li menm ki te di l pral met lapè nan mond lan, nou wè se li menm k al fouye Etazini non gè la. E m di nou, Iranyen yo, y ap prepare pou yo bonbade Lèzetazini Damerik daprè pawòl nèg yo, nèg yo fè konnen sa Donald Trump fè a, menm lakay li, li pa ka santi l anpè, li menase lakay li, paske y ap atake misye andedan lakay li, sa l fè Dali Khamenei la. Yo menm, y ap fwape misye. Donald Trump la se, m kapab di se yon mò an vakans, pandan strateji y ap itilize la, kòm yo pwisan tou, men Iranyen yo pa piti tou, si w wè yo ka, yo ka, yo la, y ap fwape avèk dè misil ou konsa, epa 1 de baz ameriken yo gentan, e 15 peyi la yo gentan atake la a papa, 15 peyi alye Etazini ke Iranyen yo gentan ap bonbade la, kidonk yo gen bagay nan men yo. e Marco Rubio te di ke nèg sa yo a lèd de misil balistik ke yo genyen. Misil balistik, nèg yo ka kreye yon misil pa mwa, yo te gen aksè tout preske tout peyi yo kap fè sòt de misil sa yo, yo di se pa mwa yo ka fon grenn, enbyen yo evalye Iran pa mwa Iran fè 100 misil, tandem wi. pa mwa l fè 100. Iran fè 100 misil pa mwa e pandan se tan lòt peyi k ap fè misil balistik yo met tèt yo ansanm nan redi nan redi pa mwa yo ka fè yon grenn misil. Ebyen Iran tèlman pwisan nan kesyon de fè misil de long pòte kote yo kab vize yon peyi la epi yo lanse misil la al fwape peyi a ebyen Iran pa mwa Iran fè 100 misil. Ebyen se bagay sa k ta bay Donald Trump panik. Misye fè konnen Iran gen yon sistèm nikleyè ki anraje. yo pap kite Iran kontinye konstwi zam nikleyè, fabrike zam nikleyè paske sa ap yon danje pou lemond e lap yon danje pou Lèzetazini Damerik. Se pa rapò avèk evolisyon Iran an kesyon de zam ki fè gè sa li menm li deklanche paske ameriken estime ke Iran twò pwisan, Iran gen twòp zam lap fabrike, ebyen nèg yo pa dakò yo te mande pou kraze sit nikleyè Iran. Ebyen Iranie yo pa dakò, yo pa dakò negosye, ebyen nou wè Donald Trump pou l met on fen avèk bagay sa, li atake rejim nan, li touye depi se tout nèg, pi fò nèg ki te ka pran desizyon, Donald Trump touye tout nèg yo, menm gid siprèm mouri, ebyen misye panse sa l fè a l tap kraze rejim nan tout nèg tap pè yo tap di sese le fe epi l pran Iran nan men Iranyen yo, ebyen se pa sa ki fè. Nou wè Iran kanpe pou l batay e nèg yo di batay la pap fini, sa Donald Trump fè a Donald Trump ap peye l medam mesye e pa ti koze ki gen atè a la bagay yo pa piti. Ebyen medam mesye e jodi a la se ansanm de pwen sa yo nou te vin n pale pou n fè w konprann kòman bagay yo ye kòman gè sa ye antre Iran avèk Lèzetazini Damerik e map di nou Fizikman, Iranyen yo kòmanse ap atake Ameriken paske yè la a yo fè m konnen gon nèg ki gon mayo Iran sou li, li antre nan yon ba nan Texas, misye fon fiziyad nan Texas, misye sa son ak teworis, misye e misye fiziye 3 moun, misye touye 3 moun, gen 14 moun ki blese. Ebyen FBI fè konnen yap mennen envestigasyon de atak sa pou yo konnen nan ki bi atak sa te fè ebyen medam mesye bagay la klè se yon iranyen nèg a gen mayo iran sou li li antre nan yon ba li touye 3 moun li blese 14 moun ebyen se sa ki te pase nan Texas peyi etazini nou wè iran fizikman li kòmanse ap atake etazini avèk de teworis e nèg yo di ke yo pral prepare de atak la de atak ki kapab rive. Menm sou etazini damerik. Medam mesye mwen di nou nou sou zenith haiti haiti leve kanpe mwen la poum pote tout enfomasyon yo pou nou e nap jwenn plis update sou gè sa e sou soti Donald Trump e nou rete nap veye la papa e kongrè a map veye la map veye kongrè a map veye demokat map veye repiblike poum tande kisa yo pral di kisa yo pral deside semèn nan avèk Donald Trump paske pral gen gwo desizyon paske tout sa yo nou wè Donald Trump ap fè yo la Nèg yo fè konnen se andeyò de Kongrè ameriken, andeyò de pati politik yo ke Donald Trump ap fè bagay sa yo, li sanble yon nèg kap dirije Etazini par la dictature. Ebyen medam mesye se te tout pwen sa yo jodi a e pou dezyèm sòti nou e nou pap rete plis lè a gentan pran nou la yo te ba nou 20 minit nou gentan fè 23 minit mèsi tout moun babay a la pwochèn nap wè demen si Dye ve pou yon lòt ti enfòmasyon.